Stati Pwoteksyon Tanporè, tps, pou Ayisyen yo, enben sispens lan ap kontinye, anpil kesyon ap poze e genyen anpil deba k ap fèt nan sosyete amerikèn nan, pi presizeman nan kominote ayisyèn nan nan dyaspora isit o Zetazini nan moman kote tps la twouve l nan grande sphère. nan gwo nivo nan grand enstitisyon regalyèn isit o Zetazini. Medam, Mesye, salu, mwen se Jacques Lem Elizer, depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC, e nou swete nou tout byenveni kèlkeswa kote nou ye, enben se yon plezi yon lòt fwa ankò poun prezantew Djabèz Imigrasyon, wi nou pral pale de imigrasyon e nou pral pale sitou de dosye tps la. Mèsi dèske yon lòt fwa ankò ou chwazi Dyabèz Medya Kominikasyon pou kapab enfòme ou sou kesyon imigrasyon. Wi, Kou Siprèm nan ap pare pou l egzamine dosye tps, Stati Pwoteksyon Tanporè, pou 2 peyi. Pa sèlman pou Ayiti, men pou 2 peyi, se Ayiti avèk Lasiri e dat ki retni an, tankou nou te di l deja se malgre desizyon kèk tribinal, nou ta di de tribinal federal oubyen tribinal ki nan enstans ki pi ba, e yo pral konsidere demach ke administrasyon Donald Trump lan ap fè pou li kapab mete fen nan stati pwoteksyon tanporè tps pou Ayiti avèk Lasiri. Kou Siprèm nan, nan demach ke l fè a, li konbine 2 dosye ki gen rapò avèk 2 peyi. Se Marlene C. Dalia Dro, sa se pou Lasiri, e pou Ayiti se Trump C. Mayotte, e yo menm y ap konsantre yo sou legalite desizyon ke administrasyon Donald Trump ap pran pou li mete fen nan tps la. Donk gen anpil agiman jiridik ki sou tapi a notamman eske Lèzetazini oubyen eske administrasyon Donald Trump lan, otorite federal yo eske yo te pran lè mezi ki respekte lalwa. Fò n dakò tou ke yo gen yon pouvwa diskresyonè men tankou Mèt Eddy Laguerre te di nou, enben, se vre ke yo gen pouvwa diskresyonè, men tou yo gen yon respè pou yo genyen pou kèk pwosedi ke yo mete sou pye, e menm ki soti nan Kongrè a. Èske vrèman yo te respekte tout demach yo, tout etap yo, tout konsiderasyon èske yo te fè yo? Donk, gen dè zagiman jiridik e sou kesyon leve tps pou Ayiti e pou Lasiri e gen anpil enstans ki kwè ke desizyon se te yon desizyon ki arbitrè, gen ki di ke li kaprisyez paske yo di ke li vyole lwa sou pwosedi administrativ la ke yo rele Administrative Procedure Act ou APA. Donk, e administrasyon pwosedi administratif sa vle ke gon jan ke ou kapab fè pou kapab retire tps pou yon peyi. Paske gon rezon ki fè yo te prann, genyen yon mòd operatwa w pou li, donk sa vle di ke lè w ap retire l tou genyen mòd operatwa w la pou fè l. Sa vle di fò w konsidere premyèman rezon ki te fè w pran desizyon an, èske ki kote li ye jounen jodi a, Eske li diminye? Eske l ogmante? Eske l toujou la? Eske w te fè demach sa yo ou ale w fè yon etid byen chita sou sitiyasyon peyi yo? Eske ou te pran kontak avèk dè enstitisyon amerikèn ki yo menm ki la pou sa? Se otan de kesyon ke yo poze e ki gen rapò avèk administrative Procedure Act la ou EPA a, eske enben gouvènman an te swiv li lè li t ap pran desizyon pou l kanpe tps notamman pou Ayiti, pou Lasiri, nou ta ka menm di pou Venezuela, nou konnen ke Venezuela aktyèlman la tou, li menm li gen yon petisyon ki nan ni ki nan chanm depite a, li menm se menm petisyon de decharge ke yo te fè pou Ayiti a, enben li twouve l nan e chanm depite a kounye a pou yo gade pou yo wè si yo kapab jwenn siyati. Donk, sa vle di ke kesyon k ap poze se kesyon respè ke administrasyon Trump la eske l te genyen pou desizyon ke l pran. Donk, gon kalandriye e pledwaye yo, yo pwograme tankou nou te di l deja, yo pwograme pou pledwaye yo, pledwaye oral ki pral fèt, nan mèkredi 29 avril k ap vin la son e desizyon final la ap gen pou l pran anvan ke jij 9 jij kou siprèm yo enben anvan yo ale an vakans ki se fen jen kòmansman jiyè donk se lè sa ke w kapab jwenn yon rezilta fò n di ke desizyon sa enben l ta pa e afekte estati legal dè santèn de milye de moun e pami yo 350 mil resòtisan ayisyen. Donk desizyon pou yo ta kanpe tps la se kantite moun. Donk se yon pakèt a yon bann ke li t ap touche si yo pran yon desizyon konsa. E nan kongrè a deba yo ap kontinye toujou. Deba yo ap kontinye. nou wè ke dosye tps non sèlman pou Ayisyen, men pou Venezuela, men pou la Syrie, pou lòt peyi ankò, enben yo fè gwo deba, gwo deba plizyè, plizyè enstitisyon nan peyi a. Notamman nan Kongrè a deba yo ap kontinye sou vòt ki dwe fèt kounye a nan Sena paske Ayiti, dosye Ayiti a pase chanm depite a deja, kesyon pou yo ta pwolonje tps la pou yon lòt 3 zan selon petisyon de dechaj ke depite Massachusetts, depite demokrat Ana Pesse te mete sou pye. Gen chèf minorite nan Sena a, se yon demokrat, n ap pale de Chuck Schumer, moun New York, enben l swete pou yo pwolonje mezi pwoteksyon an favè migran ayisyen yo. Sepandan repibliken yo yo menm yo kontinye ap frape fò ak yon diskou ki an jeneral pa fin kole avèk enterè imigran yo. Yo di, yo menm, Repibliken yo, yo di ke demach Demokrat yo se yon bon jan egzanp. Yo rele l menm perfect example. Sa vle di egzanp pafè de yon atitid ki vle pou yo fè pase enterè imigran ilegal anvan enterè ameriken. Nou wè ke son diskou, on naratif ke nou tande nan bouch anpil otorite nan administrasyon Prezidan Donald Trump lan, li di ke enben demokrat yo, yo menm sa yap fè, yap fè ke enterè moun ki ilegal nan peyi a pase anvan ameriken. Avan sa nan semèn nan, fò n di ke Misye Schumer, eben, li menm, li montre klèman ke l pou akselerasyon yon pwosedi pou yo kapab egzaminen nan Sena pwojè lwa sa ki deja pase nan Chanm Depite a. Donk pwojè lwa l ap swiv kou li, li pase nan Chanm Depite a, e donk Chuck Schumer li menm li ta renmen ke enben bagay la ale pi vit pou li pase nan chanm e pou li pase nan, li soti nan chanm depite a pou li pase nan sena pou l al jwenn e prezidan. Men ta sanble ke jan nou wè dosye a ye la kòmsi ou pa santi ke sena a gen yon yon mach yon mache prese kontrèman a Chuck Schumer ki li menm l ap eseye akselere e e pwosesis la. Desizyon pou soumèt ou ou non tèks sa a o vòt asanble a enben menm si gen anpil presyon k ap bay, menm si Chuck Schumer, enben, misye pran lapawòl plizyè fwa anndan Sena a e nan laprès, enben, an dènye resò, se konsa l ye, it is what it is, tankou yo di an anglè, enben, se konsa li ye, enben, se chèf majorite nan Sena a ki se yon Repibliken, se li ki gen pou pran desizyon sa a. Tande non li, non li se John Thune. John Thune se li ki chèf majorite nan sena a, ou konnen se yon repibliken paske repibliken yo an majorite nan sena a. Donk volonte Chuck Schumer nan sena a se fè gran kò a adopte lejislasyon an yon bagay, yon, yon, yon, yon demach ki rive nan yon moman ki trè, trè, trè zenpòtan, yo ta di yon moman chaknyè, akoz ensètitid ki genyen nan stati pwoteksyon migran yo, men sitou avèk nan yon moman spesyal kote ke gen yon bra de fè, gen yon gwo chirepit ant demokrat nan Kongrè a, ke se nan Chanm Depite a, ke se nan Sena a, avèk La Mezon Blanch sou kesyon operasyon ke ice ap mennen sou teritwa ameriken an. Donk yo pa antann yo sou li. Yo pa antann sou operasyon sa a. Demokrat nan Kongrè a avèk La Mezon Blanch yo pa antann yo sou mòd operatwa ice. Se sa k fè ke nan moman n ap pale la, genyen toujou sa yo rele yon shutdown oubyen yon fermeture paksyèl DHS ki se Depatman Sekirite Enteryè akoz ke 2 pati yo pa antann yo sou mòd operatwa sou jan ke administrasyon Donald Trump lan ap mennen kesyon imigrasyon nan peyi a. Donk, Demokrat yo di yo pa ka ap finanse yon bagay ke yo pa dakò avè l. Donk, fò yo fè refòm anvan ke yo finanse E ice oubyen DHS paske DHS gen anba l ice, li gen Border Patrol, l ap pale CBP, l ap pral lòt TSA sa ki nan ayewopò a, donk tout koze sa yo. Pandan ke Chuck Schumer li menm l ap frape di an favè imigran yo, men gen lòt moun ki ap frape Se van kontrè. Gen pa egzanp senatris repibliken ki se Kathy Britt. Yè n te pale de Kathy Britt ki nan moun Alabama, ki soti Alabama. Enben li menm li deja di ke se yon pwojè mòne. Menm si li di kwa nan sena li menm, enben li di li mòne li pap pase nan sena. Se sa li menm li di. Nap pale de Kathy Britt ki soti Alabama. E li menm Se sa l di, e Lamezon Blanch tou gentan pare. Sonm sa vle di se yon bagay ke y ap tann pou yo keyi depi anlè. Li menm li di se yon mòne, Kathy Britt di se yon mòne, epi Lamezon Blanch deja soti kominike li di ke Prezidan Donald Trump li menm li pral poze veto l. Donk, senatris repiblikèn sa a ki